Salut tout moun! Kijan nou ye nou pa ti mal? Enben nou pase di ou pou toujou kontinye abone avèk chanèl la. Fè like bagay yo, pataje bagay yo, fè komantè avèk bagay yo, veduke kèlkanswa. Si takoz ou pa fè sa, map ayy. Ayy fout! Toujou an mounen pase ke m konnen se gras avèk ou menm ki fè channel la rive jis kote li rive a. Nou di w mèsi anpil! Mèsi bokou ou menm k ap kontribye k abone w yo avè mwen. Ou menm k ap miltipliye abone w yo avè mwen. Ayy fout pitit mwen! Bondye ap beni w. Lè w ayy kraze mwen, m pral fè nou griyen dan nou jiska bout kase kò n. M ale.

Paske m fè l sin li fè m konsa tou. Li konprann. M ap tann li. Ayy! Sè! Lè ap mache wi. O Bondye, fon bagay pou mwen non Bondye. Chak ti jan nèg yo ap pase sou kannal la. Madanm mwen ta pase konsa tou m ta fè l yon sin pou l wè m.

Se sak fè m adapte m wi cheri. Se timoun zòn nan m ye, m gen tonton m la, m gen papa m la. Se sak fè m alèz wi. Men si se pat sa m pap oblije fè w vin jwenn mwen Senmak wi. Ah, papa m t ap dakò? Jan w pè papa m sa?
Ou t ap fon fas wi kanmèm cheri. Jan w lach sa?
Ah bebe. M pa t ap ka pran trajè a pou m ap monte machin, monte desann. Ou konnen, si m pa di papa m m pral yon kote, si yon bagay rive m, m pap ka fè l. Wè kisa m sot fè la BD. Wè si m ta di w pap kwè m. M tap swiv wi. Se dèyè rido a map swiv. Ou desine m? A cheri!
Wi cheri! Wè m tèlman wè m fè yon premye plan, m fè yon dezyèm plan, m fè yon wè sou twazyèm plan an m di jan n ye jan n ye fò m kawè w. M oblije ale m di wè si m kwaze ak granmoun nan m di se timoun zòn nan m ye m vin achte tè. Prèv damou.
Pou fanny an jwenn mwayen li pati avèk iza timoun yo jamè tounen men se pou pou fanny an konnen m janm ye pou poum wè fanny an pou fanny an pa janm tounen heeyy map fout nou yon map map fout nou yon jezi paseke fanny an paka jwenn mwayen pou fanny an fèm sa poum wè yon timoun se pati alèkile. Pou m pou yon timoun al achte yon ti sik a yon ti biskit pou mwen, pou timoun nan jwenn mwayen ke l pa jamè vini. O! Loray kraze mwen. M ap fout degrennen plim pa plim. Mesye, dat kouzin nan mete m kanpe la, l pa janm tounen. Sa l ap fè a ti jenòm nan toujou la? Ebyen cheri, ou konnen fò m pa rete twòp, malgre w te manke m, m te anvi wè w, m te anvi nan bra w. M mete Tizah kanpe yon kote banm voye m kilè nap wè. Kòman nap fè pou mwen tou souvan cheri. Dim kòman nap fè paske mwen menm m wè ou soti nan kote ou te avèm nan senmak la m gen difikilte pou m wè ou. Ou konn granmoun nan nan katye l li nan zòn li li plis adapte l kote li a li fè plis tan nan kay la tou. Dim kòman pou m fè cheri lèm vini pou m ka wè w. Sa sèlman m bezwen nan mwen epi map alèz avèw. Depi w la tout bagay ap ka fèt. A cheri, tande sa m byen di w la. Di m, ban m yon ti siy oubyen lè m vini m gendwa pa t nan zòn nan oubyen m gen yon ti zanmi, ou konprann. M ka voye de an cheri. Ou manke m wi. Ou manke m plis. Ebyen,
tanpri.

Mandel koman li ye eskew pako jwe avèl. Banm diw wè li ou konnen nou fè anpil tan deyò e papam ou konnen li byen map pran yon ti tè m pase sou mwen pou m ka di papam konsa gen yon moun ki te banm kou pandan m mete w pandan m kanpe epi wal achte sik lan pou mwen moun nan banm kou m vide atè ou konprann e poukisa w manti sa a papam bay te m kouzi ou panse papa w ap asepte avèk manti sa w pral bay la la a koman pou l fè ba boul wè tè sou mwen an an

Lòt jou m pa tap ka vini menm. M fè tout mwayen posib menm. Epi vin gwo pwoblèm gaz la pat fè. Bagay sa li vin yon pwoblèm. Pou yon moun jwenn yon ti gaz menm pou mete menm nan yon ti moto menm li pa fasil non papa. Ou nan ki peyi wap viv frèm? Brezil ou nan ki? M gen kouzin epi papa. A ti koze m pa gen pou ou non zanmi.
Ou kase fanm nan? A monchè.
Ou konnen m te gentan kase, m te gentan di w sa monchè. Non m panse w ap kontinye. Epa sak nan tèt mwen deja la. M te gentan kase deja. Sak nan tèt mwen zanmi m bezwen plis alèz avèk Fania pou m wè l pi souvan men. Banm zen an, e zen an m ap tann la a. Èske w raple w lepè nou te jwenn nan raje a menm? Ki te al montre nou kay lepè. Lòt lepè a. Lepè e. Lepè nou te jwenn ki kouri. Boup boup boup.
Tren an. Nèg sa etrèm relel wi papa. Sa misye genyen ou te vin wè a misye ankò. Si w ta wè ki plan m fè baz pou m ka wè Fanyarine. Paske m ap viv menm kote avè l m pa ka wè l akoz de papa l lan. Manzè pa janm al lakay ou la malgre ou vin nan zòn nan la. Ou konn papa l papa l tchak baz. Si se pa mwen k fon fason pou m ka wè l li pap ka sòti vin avè m. Bon Ou wè lepè m di w lè nou te kwaze l sou pap pap pap k ap mache a menm. Trèm relel misye. Ou konn ki plan m fè.
Bon Ou konnen li te di nou. Lepe lot lepe a papa fania se frèl epil tap pale de bagay tèt ou mdi kèt ki plan mte ka fè la epim met tèt mwen an plas epim reflechi m reflechi m reflechi m di bon m pral antre nan lakou a m pral mande pou lepè kite mennen nou nan kay fania epi m pral mande poum achte tè poum ka wè fania baz. Pa bas?
Kote w jwenn plan sa menn? Bon konnen frè depi se gason e papa fò ap reflechi menn. Konnen fanm nan preske fè tèt mwen pati papa akoz bagay m paka wè la sa vin banm pwoblèm ui. Papa santi nou nan kou sa menn. Chans pou ou fobo pat la. Pa la.
E pa bon map baw. Kite kawou non zanmi. Parèt m parèt m panse m pral tonbe sou manman Fania oubyen m ka wè Fania. Parèt m parèt m gen granmoun nan chita bwap devan pòt la zanmi. Woy. Gade. Menm gade m paka gade l. M met tèt mwen sou isit. Parèt epi m parèt epi m di papi kòm ou ye la èske m ka wè kòm li te gentan di m frè a se ton preswa l rele èske m ka wè ton preswa li di m ton preswa pa la non men m ka voye dèyè l pou ou li di m kisa w genyen m di a enben yo di m se ton preswa ki gen tè bò isit la avèk yon frè l m te vin nan zòn nan la m bezwen yon ti tè achte
a m pa pran manti menm kote a fania tande vwa m.
Kom vwa moute nan vil la manje a. Fom bwa yon de byè papa. Bel kou wi menn. Sa misye kounye a sa l fè. Li di l ap rele preswa pou mwen. Chans pou mwen yo voye dèyè preswa yo genlè pa jwenn li. Epi nan lè m fin pale avè l la m vin vin li vin ton preswa vin parèt. Fana e fania fania te la. Fania vin vin li te la wi. Fania vin leve.

Se fetray! Koulye a la ou refe net wi. Wi depi lem te fin bwe ti soup la m bon.
Pase vakabon isit se kenbe pitit moun bat yo jan yo vle. Gade man ou wè manman w nan li menm. Manman w nan li menm li jamè vini. Vle di ke ou al wè fanmi w. Si w al wè fanmi w se nòmal pou w sonje kote kote pitit ou ye a pou w jwenn. Ou pa ka nik leve w al wè fanmi w vle di ke ou jamè jamè chèche wout lakay ou. Ebyen papi l ap vini wi. Solda al rete.
Fò l vini. Mwen menm pitit mwen ban m doulè.

Nya, dim byen, sa Fania fè? Eske Fania te anndan an? Zanmi se mwen kap bo tande m non. Pandan map pale ak lepè a, yo voye dèyè preswa pou mwen. Ou konprann? Epi pandan map pale ak lepè a, Fania ki sou kou, li tande map pale vin parèt nan pòt la. Lap fè m sin, epi map fè l sin tou. Nan pale pale Epi yo vin yon ti dam dè preswa pou mwen Mpat bezwen preswa vre non frèm Tout mwen voye dè preswa Kèm se vip vip vip pou granmoun Aprè Bondye pou yo pa jwenn preswa Se mwen k pou ta di zanmi Humm
Gad kou babas fè menn Bondye pou mwen planm fè a Bondye tande kèm zanmi Sa byen pase baz Ak ou vin jwenn fanm ou nòmal Mvin jwenn fanm mwen kè kontan M kontan wèl nou fon ti pale menn Ou jwe ou jwe menn Ou jwe papa Humm Yon nèg kap renmen zanmi. Paran pa vle zanmi e pa jwèt non frèm. Gran mirak granmoun sa pa di w li plen tè li sesi la a yo di m granmoun sa renmen lajan li menm monchè pandan m ap di w sa m te gen yon bagay pou m di w menn ou wè lè m te rele w nan telefòn lòt jou m te di w m gen yon bagay pou n pale men ou konnen e pa tout bagay pou n pale nan telefòn ou sonje dènyeman lè nan lè nou te pèdi lè nou te rankontre avèk manman mennaj w a ou e pa lè m te gen pral tounen m ale la m raple m wi. Monchè manzè mandem yon sèvis menn. Sa byen. Men a vrè di, li pa di m kòm si pou m di w sa non, ou konprann? Nan lò te al nan twalèt la, manzè di m, e li t ap mande m ki pwofesyon m, ki sa m fè. Bagay sa yo. M di a, m di ou konnen mwen menm se nan menm lekòl avèk Babas m ye, mwen menm se anglè m renmen, bagay sa yo. Gen ide an anglè bay sa yo. Gen kounye a manzè di oh m te bezwen moun ki pou travay avèk Fania pou mwen bay sa yo silvouplè èske ou pap ka m di manzè bon m pap gen pwoblèm men m reponn manzè ou konnen moun nan se granmoun li ye men mwen menm dayè nou byen lontan dayè se frè m ou ye m pa vle kòmsi m pral lotbò a e Al travay avèk. Ou menm ou pa ka antre nan yon lakou, epi mwen menm, swadizan, pou ap aprann, pou m ap sot Senmak pou m ap vin travay avèk madanm ou. Ou ka toujou panse lwen. Kounye a m te oblije m di fò m di w sa a. Ban m yon ide, ou di m kòmsi ki sa w panse. Vèdju ke m pa dakò pou ou frekante pesonn nan zòn nan, pou ou frekante pyès valpa, pyès voryen. Paske m ka fout, m ka, m ka fout touye ou. Map pale avè w pou ede w. M ta fout touye w. E jan w fache a yo papi wap fè tansyon w monte. Enben vedrike ou paka e lekòl mwen mete ou ou paka pa al nan bagay ti gason. M pako ap renmen papi. Enben ok pitit. Ok pitit mwen m tap byen kontan pou w kenbe dimite ou depi w fin kenbe dimite ou dekwa ke mwen menm pou m ka gen pou m ka gen nan lasosyete pou m ka gen kanpe tèt mwen devan yo. Map vini Map vini m pral wè si kijan jaden yo ye dekwake pou m te ka fè sa m gen pou m fè. Tande ok papi.
Ok. Wi.
Map vini tande pitit mwen. Wi. Pa fè dezòd tou.
Non.
A monchè, gen de bagay ou pat menm bezwen paske se konsa nou ye menm. Yeah, non fòm diw sa monchè. Paske wè sa manman Fania mande w la, Lap bon pou li lap bon pou mwen tou baz. Se yon bèl ide gnlye. Monchè depi lòt jou m di map tou sa men m pat vle pou te fache. Fache m patap janm fache avèw. M pat vle pou fache pase manzè li pa dim pou m tou sa. Se tou janl dim li an. Konprann? Pase m pa gen dwa ap penetre anndan menn epi ou se patnèm dayè nou byen lontan menn. Nou byen lontan menn, nou an lekòl la menn, tout moun konnen se frè nou ye menn. Wè ide manman Fania ba ou a se yon bèl ide li ye, se konn wè depi yo trejou lè m fè ide a m pran sou lepi a se konn ou pa konn janm kontan baz. Se mwen ki ta pou di zanmi. Anyway, nèg la vle pou fè tout viw lavil, ou konprann? Depi lò trejou m al lavil m bezwen vini, ou konprann nèg la pa vle w vini pou pa konn sa lap regle nan zòn nan. Gad bon ti van. Lavil m jwenn yo. M pa ka jwenn van sa yo. Tout la sent jounen se potcho, potcho, potcho nan zorèy ou konprann. Kikik voy ou tèt ou cho ou pa ka reflechi menm. Ou konprann gad je malèz la ou konprann. M respire bon ti van. Ou konprann yon solèy nan mouda w lavil menn. Ou konprann a yo fin koupe tout bwa yo fè planch ou konprann fè pou yo fè mèb met lakay ou enpe cho alèz. Ou konprann viv banm banm ti andeyò m. E ma nèg lavil mwen menm nèg yo nèg atè a mye ou mèt dim nèg andeyò wi m fyè m fyè m se nèg andeyò ou konprann ap ranse la ay lavil se pat lekòl la nou la epè a o se pa se pa to fobo kòm ou ye la mwen zanzan fobo. Ooh!
E se pè a? Pitit!
Ki jan w ye menm? M la wi tonton.
Ou wè ti chita la a? A, m apèn vin la a, konprann, e m ap pran ti van. Se sa menm, se sa menm. E se pè a kòman w ye?
Epa w enpòte la a? Monchè pitit mwen, m fon parèt. M la kèk jou wi m la kèk jou. Mesi. Deske ou konprann gen kèk bagay kap pase bon. Banm yon ti laponyèt poum chita paseke m te bezwen m te bezwen ou eehh ok.
Sa sa w gen epè a?
Bon. Gen kèk bagay kap pase pitit mwen fòk m te ka pale avèk ou humm Kokobo depi kilè m pa wè w. Eeh Safou ou pa ka pou ou pa ka tan pitit mwen vle di ke mwen menm m te lavil la ou konprann sa ke map di ou m te lavil la bagay yo mal pase vle di ke kèlkanswa e dam m te afèm ye kay nan men li an bon te vin gon ti pwoblèm. Vle di ke li fèmen pòt la anwo. Li mete w deyò tou fobo?
Wi.
Li fèmen pòt la anwo. Hein, li voye pitit li vin fèmen pòt la. Men li gen rezon. Li gen rezon paske m te vle plizyè lane. An, ou ta pral di m la poukisa ou pa rele m? Fèy ayisyen an dedan. An, ben byen ok. Pa gen pwoblèm tonton. M te vrèman nan ti pwoblèm sa yo, ou konprann? Ok. E men, m vin la plizyè se m gentan gen senmenn la. Ou konprann?
M gen senmenn la.
M pa konn sa non.
Wè sa w vin di m nan la, ou vin fè kè m plis kontan frè m. Sa k fè sa menm?
O!
Ou pral pwofese anglè Fania menn. Se yon pòt w ap vin pou mwen la mezanmi. Sa mal monchè, bon depi m anndan an la monchè, moun yo pa konn kote yo pran la monchè. E avantaj m genyen, e Fania, Fania konnen tout bagay yo menn, Fania konnen m, e manman an tou, l ap konn bay yo, pase manman an gentan asepte w. Se papa a k ap bay pwoblèm nan. Men mwen m la, m poko konnen èske papa a. Zanmi nap regle sa poun gen poun regle nap regle lepè a jan poun regle l wè ou gentan dim se pou veze fanmi ou pral ye yep wè zanmi m bon nap vin pi alèz nap vin pi alèz tande frè m bon pral fè w moute yon nèt wi apa oh moute sèlman genlè la frè m nan la map tout ap jwa la frè m nan la se sim map fè fania ou lal jwenn ou wi ou fin pale frè m ay mwen m pa gen lòt moun la menn sitou ou sonje blòdè sa ou pa janm wè patnè sa menn nèg ki tap ba nou ki tap ba nou presyon an.

Ah jan w pretansye jan w pretansye kounya jan w pretansye kounya lam oh mezanmi depi etan sa m sonje m kounya e lam
tèt chaje wi men
bagay yo tèt chaje nèt bon kijan papa w ye ah li an fòm wi maten an m leve m pa gentan wè l m pa gentan wè l li al nan jaden anba men m wè l m wè l la wi ak fi a ap sou ti louvè m wè fi louvè nèt
enben pitit gason mwen. Gen kèk bagay kap pase mwen menm avèk papa ou. A papa m te sede. Wi.
Avèk madanm mwen. Vle di ke nou son ti moun m tolore depi byen lontan. Depi lè pase mwen avèk papa ou nou se bon zanmi, de bon zanmi, de bon zanmi. M konn sa. Enben se sa ki fè, jounèlman jodi a, si ta vin gen yon bagay ki mal pase. Kay pou vle pata ka aji jan n aji. Ebyen dwa pale ak yo se bon bagay ki grav li ye. Bon pitit mwen se timoun ou ye. Vle di ke si ta poze timoun ou ye, se pa sa ki ta pou di si gon bagay ki pase pou moun pa ka resplike w li ou menm pou te ka pote w limyè. Sa m di.

JB, Apa an yon jou mman ka tande rèl nan zòn nan la a?
Rèl? An yon jou m pa ka tande rèl, m mete zòrèy mwen alekout, ou konprann? M pa m pa tande radyo, ou konprann? Men m gentan konnen se rèl moun sa k pou fè m danse. Ka woule, m ap di w yon ti bagay. Vedrike lè m lavil la, m pa t la, epi gendwa misye li la li lakay mwen, li pa wè wen. Lè l rive lakay la, pa konnen si se mantò.

Si ta koz ou di ou di wen sa se zanmi ou mwen ye bagay la pase ou di wen sa kit li te vwe kit li pat vwe se zanmi ou ye ou di wen sa enben se sa menm
se sa menm enben m edike pitit mwen lèm soti lavil m vin bò isit avèk Majorie Majorie gèlè wè misye nan zòn li Enben Marjorie poze misye keksyon epi nan pale pale gèlè Marjorie menm leve men nan figi misye li lave men nan figi misye.
Oh to fobo non non eh eh to fobo madanm ou pa gen rezon si moun ap pale nan bouch li to fobo konnen ou pa ka sitou de granmoun ou pa ka leve ou pa ka leve men ou sou sou lòt granmoun.
Vwala vwala pitit mwen oh banm lanmen oh non oh non non oh.
non non.
Mwen menm m gentan m gentan m gentan pran majori m di majori ou pa nan dwa ou. Bon m konn kiyès ou ye tou. Ou konprann?
Vedrike m m di ou pa nan dwa ou ou pa ka ou pa ka oze w pou leve men nan figi yon moun m di l èske w wè mwen menm ki mouche w èske si m ta leve men nan figi ou w ap kontan li di m non m di men vwala ke ou pa sipoze leve men nan figi yon moun. Misye tofobo kòm ou di m sa ba yo e dyalòg yo ye. Wè si se papam ki te gentan dim sa avan w dim sa ou ta ou tap dim derespekte w ton fobo bon men kòm m wè w dim sa la bon tout sak ta vin nan tèt mwen la map voye w de kote paske si w ka dim sa se yon respè e se yon antant ou bezwen tou. Se sa menm, se sa menm pitit.
Men madanm ou pa gen rezon ton fobo. Mwen gentan jije l deja. Mwen gentan jije li, mwen di li pa gen rezon, li pa gen mil dwa pou l ta leve men nan figi m. Paske moun nan pale nan bouch li. Egzakteman. Ou pale nan bouch ou. Ou pa sipoze leve men nan figi moun. E se de granmoun to fobo. Se sa menm.
Èske ou konn se malveyan m ye? Bon, si m konn se malveyan w ye a. Wi. Sa sa vle di? Anben, ou pa ka ap di m konsa. Ou pa tande rèl. Lè w di m ou pa tande rèl, sa w vle di pase. Ou vle m jwe fobo? Ki sa? Ou vle m jwe majori? A! Dye vin! Sa vle di, jan w pale la a. Lajan m nan la a. Ou pran ou pran chofè avè l. Nan pa vin pa pa vin pale avè m kou chay la. M pap fout ou kout chay nan figi w la. Kagoule m gen pitit. Ou konn sa m ye w la? Mwen menm mwen gen pitit. Ki mède pou n ta pou gen pitit? M bò fè djòb mwen m pa bezwen konn anyen. M bò kòb mwen pou fè djòb mwen ban mwen. Kenbe koulyè a la mwen menm ki pale avèk Kay koule, m di kay koule konsa, mouche m pa ba dam nan rezon, m rele dam nan pou kay pou dam nan ta mande kay koule padon, ka koule vle pa. M di kay koule konsa map bal lajan pou lale lopital, kay koule vle pa. Oh. Tout sa m di kay koule pou l fè kay koule pa. Ebyen epa m vle gate amitié avèw. Li deja gate. Kay.

Enben pitit mwen, vedike kèlkanswa si ta koz nou byen lontan konsa. Men se pa koulye a pou ta bezwen detwi yon fanmi. Non, ton. Pou ta bezwen kraze yon fanmi. Ton Fobo m bezwen klè, èske ou konfime se papa m ki fè sa? Pitit mwen, èske ou ko tèt m jan m fè mantò an ou menm? Direnvil vin jwenn mwen menm, li resplike m sa. Direnvil jwenn apreswa, li bay preswa ak. Kòb! Kòb ki ta pral chore an, li bay preswa ladan l, li voye ladan l ban m manje. Bon la a ton fobo, si w di se Direnvil menm ki vin di w sa, se pa nan ou pa nan yo di? Yo pa nan yo di.
Se Direnvil menm! Direnvil di m, men sa miche fè, men sa miche di, men sa miche di. Li gen tan ba l lajan an, li bay preswa non lajan an pou l ban wen pou mwen. Mwen m fout achte dlo sika fè m manje. Lajan sa li pa bay.
Depi lontan m konnen w, ou konprann se ou menm papa m ban m kòm tonton sou katye a. Si nou gen tout tan sa a nou leve ansanm jiskaske m vin fèt, e, nonplis tou, toujou apresye m apresye w tou, si papa m ka gen sa pou l fè, mwen m gen pou m ale, m gen pou devwa, paske nou se yon modèl, fò m al jwenn papa m pou m konnen kòman fè sa l di a, ke li di l ap fè a, m bezwen konnen kòman fè sa. Ou konprann? Enben, pa gen pwoblèm pitit mwen. Ton Fobo, m pral lakay la. M panse nan lè sa a misye ka gentan sot nan jaden an. M prale pou m mande misye kont sa m tande a, m pa p nan yo ditou mwen menm. Sa Frobo di m nan, èske se sa l ye? Epi selon sa misye di m, m ap rive kote w lan anwo a kot grann ou an, ou konprann tou Frobo, pou m ka di w pou m ka di w sa misye di a. Mwen pa kote grann mwen an ankò. M pa nan lakou grann mwen an ankò non.